Pèp ayisyen map salye nou mwen se Richie pou sak pa konnen m yo banm ti non gate klass e gen de bagay kap fèt sou rezo sosyo la m santi ke m ta sipoze vin adrese paske si li te show biznis m tap kite l mache pou lè verite a sòti men lè l politik li yon ti jan pi serye map di Jan peyi an ye la, m pale lotre jou la, m fon entèvansyon, jan y ap krible pèp la a bal, jan gen ensekirite, jan dola sa ap monte nan kò moun yo, jan lavi chè, jan pa gen kòb, pa gen manje, pa gen travay pou yon pèp, menm si e manman m, menm si e papa m ki te sou pouvwa, m pa t ap sipòte yo jodi a la. M pa t ap fè oken entèvansyon pou m mete yo an konfyans jodi an la. So, si yon nèg parèt ou pran entèvansyon m fè 1 an de sla ane dènyè, e se pa entèvansyon l ye vrèman non, s on antrevi m fè. Yo t ap fè yon kiyè richi, s on mini dokimantè kote ke m t ap pale, m te fè yon ti parantèz sou peyi a, m t ap eseye eksplike yon seri de bagay. E lè sa gen yon seri de dosye, ke l te Petro Caribe, ke l te lòt dosye ki potko osi fò nan pwoblèm, nan pwoblematik peyi a jodi a. Sa vle di ke moun ki konnen m konnen ke m pa gouvènmantal, m se yon moun ki konstitisyonèl. M pa sipòte gouvènman. E lè m di m pa sipòte gouvènman, m pa sipòte anfas gouvènman non pli. Depi yon moun fè wout pouvwa, mwen m fè retrè pa m. Ke zanmi m paske gen zanmi m depi yo sou pouvwa la yo paka janm di yo resevwa yon kòl de Richie. Se paske mwen menm m pa bezwen, m p ap chèche nan men zanmi. M p ap chèche pozisyon, m pa bezwen sa. Paske m s on mizisyen, m renmen travay mwen, m renmen ke sa Ayisyen ofri m an retou. Paske m konn kisa yo ta ka fè si yo te nan yon seri de pozisyon. E menm jan m konnen tou, menm si klas ka ap mache jodi a, men m konnen pa kisa m t ap miltipliye l si m te gen yon peyi ki te stab. E sak fè ane dènyè a m te fè ti parantèz la bon m ekri l nan mizik. M ekri l nan Anmwe Sekou an 2016 sou albòm Fè l ak tout kè w. Kote ke m reyalize ke m ap viv nan yon peyi ki rele Etazini. M gen pli de 20 tan m ap viv nan peyi sa. M poko janm wè yon koudeta, m poko janm asiste a yon ka sè. M di nan tèt mwen ke enstabilite politik lan pou bokou nan sitiyasyon peyi an. Kisa m ka repwoche Ayisyen frè m, sè m, paske mwen m ap di l jan l ye, se paske nou chwazi lidè nou yo avèk anpil, anpil emosyon. Se sèlman m ka, sa m ka repwoche nou, paske mwen menm si m te gen tout pouvwa sa, petèt gon seri de bagay m t ap rantre nan tèt nou pou n pa fè avan menm ke n al kriye pi devan. So. M pa janm afilye m dayè mizik lan mwen menm se dwèt pous mwen wè dwèt pous lan mwen m sipoze apa pou m konekte avèk tout moun ok m pa janm rantre nan bagay m gon grenn pati politik li rele klass sou sa vle di ke wè sa nap foure m ladann lan retire m e retire m an vitès paske se pou nou l pap bon paske m pa janm pran pozisyon pou gouvènman mwen respekte pozisyon mwen respekte lè pèp la di yon bagay li chwazi yon bagay paske yo di se ke le peuple veut Dieu le veut men m pa janm m pa gen tanperaman sa so ou wè fòte dyòl nou atè pou retire m nan gonbo san di sèl nou paske se okap m grandi moun okap konn sa m vle di la pou retire m nan gonbo san di sèl nou paske m pa ladann. M pa konnen lè m tap manje pwa m pa konnen e kòt mal taye nou fè yo pa foure m ladann paske m pa aliyen nan bagay sa. Mwen menm, le fè ke m fè 20, plis de 20 tan Ozetazini, m wè ke m pa janm asiste a pwoblèm sa yo nan politik lan. M te di ke e anpil fwa tou. Moun nap mande vin ranplase yo, moun ki pa bon yo, yo pi mal ke moun ke nap ranplase yo so m te di ke m pa bezwen konn ki moun ki prezidan depi yo vote l legalman fò l jere tan nou paske anpil fwa nou ranplase e moun nou mete yo pi mal se sak fè m te di sa e pa gen moun ki ka diskite sa paske istwa pwouve li. Ok men par kont si yon pèp metem paske m pwomèt pèp la m pral chanje lavi l aprè 2 zan aprè 1 an si pèp lan wè ke se le deklen pèp sa gen le dwa poul dim yow sa w te di w tap fè a e pa sal ye monchè nap bay poze a e lè yo di yap bay poze an si mwen menm se edem vin ede m pa gen poum goumen avè yo. Si edem vin ede se tanm vin bay se se bòn volontem mwen vin bay fòm di ah ok sorry m pat delivre m te gen si kòm pwoblèm m te gen sa kòm pwoblèm e jere men map fè tou tout bagay map fè tout tip de rezistans e ikonpri enplike de moun ki pa gen anyen pou wè avèk anyen. M pat bay deklarasyon pou gouvènman mwen menm. M tap fè yon antrevi ane pase. Ou pa ka pran yon ti pasèl de antrevi an epi ou fè yon, ou mete l deyò tankou son se Richie ki parèt ki di ke kisa k Richie an pou m di pou se mwen ki pral deside si yon gouvènman ap rete nan peyi an, si l pap rete nan peyi an. Se de vre? Pa gen moun ki makak ankò non. Ou wè sa n ap fè an, li pa bon. M pap pale anpil, li pa bon. Ou wè Richie? Klass nou pap peye sa paske nou pat nou pat nou pat manje pwa sa ok so sa vle di ke wè kelkeswa sal ye an jerel e jerel byen paskel ka pi grav mèsi.